Ou menm ki an Ewop, an Amerik di Nò, an Amerik di Sid, ou menm ki nan Karayib, Afrik, epi Oseani, kòman nou ye? Konsèy mwen gen pou nou, se bon kouraj. Bon kouraj pou sa n ap tande k ap pase nan peyi nou. pwoblèm politik, pwoblèm ekonomik, pwoblèm sosyal ki ap ravaje peyi nou, nou konnen bagay la vrèman difisil men m di nou bon kouraj. E sila yo ki ap viv nan peyi etranje ki nan yon moman tou ki vrèman difisil avèk kowona, nou konnen kowona se yon epidemi ki pran mond lan, k ap frape lemond e m konnen ki ralanti sou aktivite nou. Map diw bon kouraj. Objektif chanèl sa kòm ou konnen li deja se pou kapab enfòmew de tout sa kap pase Nan le mond pa sèlman enfòmew men motivew epi edew pale angle avèk espanyòl e anpil lòt lang toujou Men nan videyo sa jodi a nou pral palew de Moyen Oryan paske pa bliye ke nou menm sou chanèl sa. Nou la pou nou kapab ba w tout detay ki enpòtan nou panse ke w ap bezwen plizoumwen pou kapab fòme tèt ou. Mwen konnen gen moun ki ap di, kisa sa vle di Mwayen Oryan? Ki bò li ye? Ki peyi ki genyen nan. Mwayen Oryan. Mwen kapab di zanmi k ap koute emisyon sa a, Mwayen Oryan se yon jonksyon ki fèt ant Ewop, ki genyen Latiki, spesyalman Istanboul ki lokalise kò l nan pati Ewop, epi nou genyen Azi, epi nou genyen Afrik ki genyen Ejip, ki son peyi nan Mwayen Oryan men ki lokalize kò li an Afrik. Oubyen nou te kapab di se yon pati an Ewop ki genyen La Tiki, ki genyen Istanboul e Azi sou plato Anatoli an ki se yon penisil ki nan lwès Azi epi nou genyen Iran ak tout penisil Arab la ki chita nan Mwayen Oryan, epi jan msot di tale a, nou gen Ejip ki chita kò li an Afrik. Men se ki peyi sa yo ki chita kò yo nan Mwayen Oryan? Malgre gen anpil gran jewograf, anpil gran istoryen ki ap fè apwòch sou Maryen Oryan, yo poko vle vin ak. Antann yo sou ansanm de peyi ki reyèlman fè pati de Mwayen Oryan. Men nou pral site kèk peyi la, se sou de peyi o mwen plis moun pale de yo, gen ladan yo tou ki gen anpil resous ladan yo tou. Pa egzanp, nou genyen Arabi Saoudit, nou genyen Bahrèn, nou genyen Chip, nou genyen Liban, nou genyen Siri, nou genyen Irak, nou genyen. Iran, nou genyen Izrayèl, nou genyen Jòdani, nou genyen Koweit, nou genyen Katar, nou genyen Emirab Arab Ini, epi nou genyen Yoman, nou genyen Yemen, nou genyen Ejip, e answit La Turki ki genyen Istanbul li menm ki baze li an Ewop, ki fè pati Mwayen. Men sa ki enpòtan ke nou dwe konnen nan videyo sa a, genyen yon divès, yon divèsite de lang ki pale nan Mwayen Oryan. Tankou pa egzanp, lang arab la se yon lang ki pale anpil nan Mwayen Oryan, nou genyen frasdya ki pale an Iran, nou genyen ebre ki pale an Ejip. Gen lòt lang toujou hein ki pale nan milye mwayen nou an. Men gen 5 bagay ke ou dwe konnen ou menm ki se etidyan, ou menm ki se pwofesè, ou menm ki se jèn ki renmen lekti, ou menm ki ap chache pou mèt plis konesans. Gen 5 bagay mwen jije ke ou dwe konnen. Si pa egzanp gen yon moun ki konte vizite Dè peyi nan mwayen oryan, gen kèk ti bagay ki enpòtan ke ou dwe konnen. Pa egzanp, men avan m kòmanse ba w 5 bagay ou dwe konnen de mwayen oryan yo, dapre yon rechèch ki fèt, yo fè konnen ke mwayen oryan an vini yon espas opòtinite sitou dèfwa pou biznis franse yo, tande byen, pandan ke. Yo di ke se pa rapò avèk strateji kominikativ yo depi yo respekte e biznis fransè yo lè yap vin sou yon teren yo etidye teren an pou yo kapab arive. Nou genyen Youssef Toucan ki se pdg Flip Flap Media ki se yon gran konferansye ki genyen sou entènèt la. Tande sa l di, map li an anglè pou nou epi map tradui, Believe in the power

vye sosyete a yon fason ki meyè, e answit li kwè tou nan pouvwa edikasyon genyen pou abilite gouvènman, pou abilite antrepriz, pou abilite endividyalite. Sa vle di, yon moun ki genyen entènèt sa nan men w lan, ou kapab fè anpil bagay ak wè l, e si w al chache sou Yusuf Tukan ki se yon gran konferansye, w ap wè l patisipe nan anpil konferans, nan Harvard University, li patisipe an Angletè nan yon sant de konferans, Kote ke de moun l ap ankouraje yo, li ap motive yo pou yo kapab pa sèlman pran entènèt la pou yo jis pale, men yo kapab pran entènèt la pou yo kapab chanje lemonn. Tande sa l di, Pou mwen nou menm, fòk nou privilije yon kominikasyon ann anglè. Epi, li avanse, li di ke a 98 pousan, reyalizasyon ki fèt nan peyi Mwayèn Oryan yo fèt an anglè. Sa vle di tout spò, tout gran biznis entènasyonal, medam di mesye, ki konte ale nan peyi Mwayen Oryan yo, avan yo ale, yo di, o! Paske gen yon divèsite de lang nan Mwayen Oryan, men gen de lang. Kle yo jije ke ki nesesè si w ale ou lanse maketing ou avèk Arab e Angle a 90 pousan w ap rive sou piblik, sou peyi ki nan Mwayen Oryan. Sa vle di sa m di sa, se si pa egzanp ta genyen ta genyen zanmi ki konte al fè biznis nan Mwayen Oryan, se pou m di w tou Angle a li vin yon zouti enpòtan pou aprann pa sèlman pou. Pale pou di bonjou, men aprann anglè, apwofondi nan anglè pou w kapab rive lwen, sitou si w gen pwojè pou w fè biznis pou w avanse. Ki senk bagay sa yon moun dwe konnen nan peyi ki nan Mwayen Oryan? Premyèman, peyi Mwayen Oryan yo se yon popilasyon ki trè jèn, tande byen sa m ap di a, e ki iltra konekte. Sa vle di entènòt yo ap avanse seryezman, kote ke yo di ke se Facebook, Instagram e Snapchat pli yo plis itilize nan peyi sa yo e m fè eksperyans lan gen de zanmi m ki gen ki ki m genyen ki soti nan mwayen oryan enpòtans moun ki karayib moun ki ewop moun ki amerik di sid bay watsap m wè yo pa tèlman fè sa e m jwi eksperyans sa nan peyi mwayen oryan yon dezyèm bagay ke w dwe konnen yo atache ak fanmi lokal anpil sa vle di moun sa yo yo plis kwè nan fanmi ki sou tè a. Menm ti fanmi ki sou tè yo pa depan de lòt moun. Yo pa met espwa yo sou lòt moun. Se yo menm. Epi tou, gwo biznis yo nan Mwayen Oryan yo, se fanmi ki pli enfliyan ki fè bon sa. Alò, nou tout nou konnen l, bon, nan peyi nou, se fanmi ki plis enfliyan yo, se yo menm ki ap gouvène. Bon, nou pap bay twòp detay sou sa. Sa vle di, malgre se fanmi ki enfliyan yo ki genyen biznis yo, tande byen wi, men yo akonpanye lòt ki gen ti biznis yo pou yo kapab avanse. Sa vle di, solidarite mekanik lan genyen l nan peyi Mwayen Oryan yo, menm si dèfwa gen ti pwoblèm antre yo k ap batay pou tè, men kanmenm yo antann yo pou yo kapab avanse. Twazyèm bagay ki genyen nan peyi Mwayen Oryan yo, genyen yon tradiksyon ki diferan ak kèk lòt tradiksyon. Pa egzanp, fason moun yo manje, fason yo jere tan yo, fason yo panse dèfwa diferan parapò avèk yon lòt gwoup. Epi. Tande byen sa m pral di la a. Nou menm nan kilti nou, nan peyi nou, lè nou rele yon moun nou mande kòman li ye, kòman aktivite li ye, moun nan li kontan li di mèsi dèske w tcheke sou mwen. Sa a, moun nan, ou di waw, entèl ap panse avè m. Men sèten peyi nan Mwayen Oryan yo, si w rele moun nan, ou ap mande li kòman fanmi l ye, e menm ede l, menm envite l pou l vin manje atab li, li menm li wè sa se yon ensilt, pou li menm li wè sa se yon bagay ki grav. Anpil pou relel pou ap mande koman fanmil ye pou relel pou ap envitel manje bon sa nou menm nou ap kite ap kite yon kòmantè pou nou dil kijan nou konprann sa menm si son bagay ki kiltirèl katriyèm bagay ke ou dwe konnen gen anpil sit istorik ki enpòtan nan peyi mwayen oryant nou gen nou konnen gen unesco ki chita se li menm ki ap regle ki ap di touris jeneralman men ki peyi pou yal vizite men ki sit touristik nan mwayen oryant pou moun yo ale. Ou konprann? Men nou menm sou chanèl sa a, nou gen pou nou vini avèk anpil videyo pou nou vin eksplike w chak peyi yo, men ki sit touristik ke yo genyen nan Mwayen Oryan, e pa sèlman Mwayen Oryan, Ewòp, Azi, Afrik. Epi pa egzanp, nou genyen La Mer Morte ki chita kò li ann Izrayèl, nou genyen Dabou Menar ki ann Ejip, nou genyen Petra ki an Jòdani, gen anpil lòt gran m poko site e m ap vini avè yo. Epi. Genyen George Carne ki se yon gran istoryen ki ekri Histoire de Moyen Orient. Ou menm ki renmen lekti, ou menm ki renmen channel sa kap panse pou nou kapab avanse, map konseye w si w bezwen plis al li liv sa, se George Carne se Histoire de Moyen Orient, wap jwenn anpil detay sou Moyen Orient. Epi senkyèm bagay ki ekstrèmeman enpòtan m te kite nan senkyèm pwen an, Poum te ka atire atansyon se kesyon petwòl. Gen anpil peyi nan mwayen oryan yo genyen anpil petwòl se sak fè sou le plan diplomatik wap wè la frans, etazini, kanada e tout lòt gran peyi an ewop yo, yo fon jan yo aranje yo de manyè diplomatikman avèk yon ansanm de peyi ki nan mwayen oryan ki gen anpil petwòl lakay yo, anpil petwòl e petwòl ou konn lè yo di petwòl kisa sa vle di nan peyi nou. Yo antann yo ansanm, yo antann yo avèk peyi Mwayen Oryan yo yon fason pou yo kapab jwenn ti petwòl yo de tan zan tan san oken pwoblèm. Mwen panse ke genyen de videyo ki ap vini sou kesyon petwòl nan Mwayen Oryan an, kòman echanj petwòl la fèt antre peyi Mwayen Oryan yo, peyi Amerik di Nò, peyi Amerik di Sid yo sou chanèl sa a. E m kwè ou menm w ap aprann anpil paske misyon nou sou chanèl sa a se pou nou kapab fòme w, ba w plis detay, fòme w, enfòme w epi divèti w. epi avèk anpil motivasyon e sitou nap ede w pale anglè ak espanyòl se se sa mèsi lemond se chanèl pola info lang ki antre lakay ou pa bliye abòne pataje epi ban mwen kòmantè anba epi like video a epi nou kase randevou avè w yon pwochèn fwa pou yon lòt video babay.